Jèn fanm gen enfeksyon, gason gen enfeksyon, timoun gen enfeksyon. Fanm ki nan menopoz gen enfeksyon. Fanm ki gen tout laj gen enfeksyon. Sa vle di, tout moun ka fè enfeksyon nan bobot. Gen plizyè tip denfeksyon. E sa k fè yon fi, lè l gen enfeksyon, li sipoze ale lopital pou doktè egzaminen l, pou doktè ka wè ki tip de enfeksyon ke li fè. Chak enfeksyon gen tretman pa yo. Se sa k fè ou pa ka pran tretman pa w san ou pa konnen ki enfeksyon ke w genyen. Jan m toujou di l, gen plizyè tip denfeksyon. Jodi a mwen fè video sa pou m fè tout fanm konnen ki lè yo gen enfeksyon e ki enfeksyon ke yo genyen. Depi w santi w konsa, w ap gentan konnen ke ou fè enfeksyon. San w pa bezwen eksplike yon zanmi w kijan w ye talè pou l pa al fè moun pou ou. Ou jis konnen, ou gentan konnen sentom ke w ap santi. Mwen vin di w, men kijan w ap santi w lè w fè enfeksyon nan bòbòt ou, E m ap tou ba w non enfeksyon sa. M ap ba w tretman pou enfeksyon sa. E m ap tou di w tou ki prekosyon pou pran pou w pa janm gen enfeksyon sa ankò. E m ap tou di w tou, tout ki sa ki ka, tout sa ki ka fè w genyen enfeksyon nan bòbòt ou. Si w fenk tonbe sou chanèl la, byenvini. Ou sou chanèl 4 la kourajez, mwen se Mis Pierre Jules, m toujou la pou m pote bèl ribrik sante pou tout fanatik mwen yo. E si w poko abòne, ou mèt fè sa, ou pap regrèt, byenvini deja. E mèsi anpil ak tout fanatik fidèl mwen yo ki toujou like, abòne, pataje e kòmante videyo m yo. Mwen renmen nou anpil anpil. Piga prese rete pou pran sanw pou tande tout ti video sa paske wap aprann anpil nan video sa koze enfeksyon an ou pap genyenl ankò e akoz de video sa wap fin tande tout sam di yo wap mete yon pratik ou pral rele yon zanmiw yon matant yon kouzen yon kouzin yon mennaj epi wap eksplikel pou di men kisa men kisa pou fè pou nou ka kwape enfeksyon poun ka voyel ale el pap rete chita lakay nou ankò map baw yon ti poz tou kout pa ale map vini. tout swit apre. Gen yon enfeksyon ki rele vajinoz bakteryèn, gen yon enfeksyon ki rele vajinit a trikomonaz, e gen yon enfeksyon tou ki rele kandidoz. Mwen pral pale nou de enfeksyon sa yo. Mwen pral di nou lè w gen yo men ki jan w santi yo. Mwen pral di nou tou ki sa k ba nou enfeksyon sa yo. E mwen pral di nou tou ki prekosyon pou pran pou pa janm gen enfeksyon sa yo ankò nan lavi. Lè w fè, depi w wè w konsa, konnen w fè enfeksyon vajinoz. Lè w genyen l men ki jan w santi w. W ap gen krèm nan kilòt ou. Krèm nan kilòt ou ap gen vye koulè. L ap blanch oubyen l ap gri, l ap gen vye sant. L ap gen sant pwason. Fouk kilòt. Lè ou fè enfeksyon sa, ki se enfeksyon vajinoz sa, se lè ou boulvèse ekilib bòbòt la. Se lè ou boulvèse l. Lè w fenk gen yon patnè, lè w fenk gen yon mennaj, ou ka fè enfeksyon vajinoz. Gen medam ki fè enfeksyon vajinoz, yo pa menm santi sentom sa m sot di w la yo. Ok? Li konn diferan lakay yo, se poutèt sa ou menm ki fanm, depi ou gen enfeksyon, kilòt wap bay pil krèm ki pa gen ki pa gen bon sant ki gen vye sant, ou sipoze al lopital pou doktè wè kisaw genyen. Lè wap pipi, lap brilew, bòbòt ou ap brilew lè wap pipi. Krèm sa wap jwenn nan kilòt ou an li pwès anpil. Se pa tout fanm ki soufri de enfeksyon vajinoz ki konn santi sentom sa yo. Li konn diferan kay chak fanm. Siw fenk gen yon mennaj seksyèl, ou ka fè enfeksyon sa ki se vajinoz la. Lè w gen anpil mennaj w ap fè bagay, ou ka fè enfeksyon vajinoz sa. Lè w ap itilize douch vajinal, li ka ba ou enfeksyon sa ki se vajinoz paske w ap dezekilibre flò ki nan vajen an. Epi, si w pran planin kote ke. Lè w ap itilize entra iteren kòm planin. Tout sa yo ka fè w gen enfeksyon sa ki rele vajinoz. Lè w fè enfeksyon sa ki se enfeksyon vajinoz bakteryèn sa, depi ou pa trete enfeksyon sa, oubyen depi w pa byen trete de enfeksyon sa, enfeksyon sa ba w yon konplikasyon. E konplikasyon an se kisa? Li ba w yon enflamasyon pèlvyèn, tankou kòl matris ou, twonp ou, ovè ou yo, li fè yo anfle. Lè konsa, ou ka ou vin ou ka akouche, ou ka akouche avan 9 mwa. Ou ka fè yon ti bebe ki pa gen yon pwa ki nòmal. E ti bebe sa, l ap gen anpil risk pou l pou l fè sida, pou l fè èpès, pou l fè klamidya oubyen pou l fè gonore. Alò, silvouplè! Lè nou fè enfeksyon sa yo, pa trete tèt nou poukont nou, se ale lopital. Gen anpil konplikasyon ki genyen lè w pa trete w de yon enfeksyon. Dezyèm enfeksyon an, li rele kandidoz. Lè w fè enfeksyon kandidoz, se prèske menm jan ansanm avèk lè w fè enfeksyon sa m sot di la ki se vajinoz. Ou gen krèm blanch nan kilòt ou tankou fwomaj, bòbòt ou brile w epi l ap fè w mal, tout anndan bòbòt ou, tout deyò bòbòt ou. ap fè w mal. Lè w ap fè bagay li fè w mal, lè w ap pipi ou gen doulè li fè w mal. Bòbòt ou vin anfle pa anndan. Pa bliye w ap bay krèm yo e krèm yo blanch, yo pwès, yo tankou fwomaj. Depi w wè w konsa, ou fè enfeksyon kandidoz. Lè w fè enfeksyon sa ki rele kandidoz la, se lè w ap mete kilòt sere e kilòt sere sa yo pa koton. Kilòt ki pa koton yo li ogmante tanperati bòbòt la epitou l fè bòbòt la vin irite paske li imid. Depi w gen yon sistèm iminitè ki fèb, ou ka fè enfeksyon sa ki rele kandidoz. Depi w ap itilize douch vajinal yo, o twalèt, depi w ap itilize pwodui santi bon pou bòbòt yo, depi w ap foure objè nan bòbòt ou, ok, nenpòt sa w jwenn ou foure nan bòbòt ou, li ka ba w dechirur nan bòbòt la e depi w gen dechirur nan bòbòt ou, l ap ba w enfeksyon sa. Lè w fè enfeksyon sa ki rele trikomonaz, ou toujou ap bay vye krèm nan kilòt ou epi yo gen vye sant, Bòbòt ou manje w anpil. Krèm sa li tankou mous. Krèm sa li tankou mous. E bòbòt la manje w anpil. Krèm nan santi li gen vye sant. Lè w ap pipi, li fè w mal, ou gen gwo doulè. Ou bay krèm jòn, ou bay krèm vè. Lè w fè enfeksyon trikomonaz, ou menm ki fanm ou ka bay mari w li. Se poutèt sa, se pa yon sèl moun ki pou trete, se nou 2 ki pou trete. Paske si fi a trete gason an pa trete, gason an, lè fi a fin trete gason an ka rebay fanm ni. Enfeksyon trikomonaz, Fanm nan kay ka bay mari l enfeksyon sa, se sak fè se 2 moun yo ki pou trete yo de enfeksyon sa. Depi w fè enfeksyon sa ki se trikomonaz ou pa byen swanye, li ogmante risk pou kontrakte sida. Depi w fè enfeksyon trikomonaz, remèd natirèl pa ka trete l. Se al lopital. pou doktè ba w tretman pou enfeksyon sa. Depi w wè w konsa, al lopital. Tout sentom sa yo m sot site la, depi w wè w fè 3 jou ansanm avèk sentom sa m sot site la yo, ou sipoze al lopital. Depi w wè w gen fyèv. Depi w wè ke w pa ka pipi, oubyen w mal pou w pipi. Depi w wè ke lè w ap fè bagay li fè w mal, ou gen vant fè mal. Depi w wè ke w ap bay anpil krèm nan kilòt ou ki gen vye koulè, epi l ki gen vye sant. Kò w ap fè bouton. Pa rete chita lakay ou. Paske enfeksyon vajinoz oubyen kandidoz, pa rete pran remèd natirèl se doktè ki pou egzamine w epi baw tretman pou enfeksyon sa. Se sèl doktè ki ka geri w de maladi sa alèd de antibyotik oral. Depi yon fi fè enfeksyon sa ki se trikomonaz kote ke m sot bay tout sentom yo la ok, ou konnen ke depi yon fi kouche avèk anpil gason lap gen maladi sa. E lè w pral trete, pa ale pou kò w, ou sipoze non sèlman fin trete tèt ou e bat pou trete tout gason sa yo sot fè bagay ansanm avèl yo. Paske siw pa trete mesye sa yo sot fè bagay ansanm ou toujou ap fè bagay ansanm avè yo a, lèw fin trete tèt ou epi ou pral retounen al fè bagay ansanm avè yo wap re malad ankò paske yo menm yo pa trete, yo toujou gen maladi a nan san yo epi ou menm wal fè bagay ansanm avè yo san kapòt wap enfekte. Sa vle di ke ou menm ki fè maladi trikomonaz pa trete tèt ou pou kont ou men trete mariw tou, trete gason ke ou konn fè bagay ansanm avèk yo a. E lèw pral lopital son bagay ki byen senp ou fin santi pandan tout sentom sa yo m sot di la ou santi tout epi lèw rive lopital lan yo pral fè yon egzamen pou Gen anpil fi ki toujou pè ale lopital pou yo al fè egzamen, yo pè etc. Yo konn santi yo jennen, yo pa renmen al lopital pou yo ap eksplike doktè men kijan yo santi yo. Map di nou yon bagay ki trè senp, lèw ale son cho on fè nòmal li ye, ou jwenn yon doktè kit li fi kit li gason, ou chita wap eksplikel kisa w genyen, epil pral voye w fon egzamen. Egzamen an se kisa li? Lap jis an pran ekoulman ke w toujou ap bay nan kilòt ou a, epi lap pran echantiyon pipi w, Epi li ka lap mete w kouche epi lap fè yon ti egzamine bobot ou sa ka mete w mal alèz men e pa pou anpil tan l pral tonbe egzamine bobot ou a ok medam. E nan ekoulman ke ou bay doktè a yo pral chache prezans de bakteri ki nan ekoulman sa. Chanpiyon oubyen lòt òganism tankou trikomonaz. Se kounya doktè a pral wè ki tip enfeksyon ke ou fè. Son bagay ki byen fasil e anpil medam pè men pa gen rezon pou nou pè li mwen sot eksplike nou men kòman men kijan yo fè l byen fasil e a la minit ke doktè a fin preskri ou fin wè ki tip enfeksyon ke ou fè, li pral baw medikaman pou enfeksyon sa. E li konn baw tretman 15 jou, 22 jou, sa pral depan de nivo enfeksyon an. Ok, e pi li di ou retounen ankò. Nan retounen ankò, li ka revoye ou al fè yon egzamen ankò pou l wè kòman ou ye, si ou trete ou pa. Ok, apre sa pou tout bagay fini, l ap di ou ki tip enfeksyon ke ou genyen, men ki sa ki te baw enfeksyon an. Depi l fin ba ou l, Li fin di w ki sa k te ba w enfeksyon an, pa retounen nan menm bagay la ankò pou w pa regenyen l ankò, yon bagay ki byen senp. Paske gen medam ki konn di ke yo fè enfeksyon, o malgre yo fin pran tretman, yo regenyen enfeksyon an ankò. Oubyen yo konn di yo nan tretman, yo pa janm geri. Mezanmi silvouplè, lè doktè ba nou tretman, li ba nou li ba nou yon tretman 15 jou, oubyen li ba nou yon tretman 22 jou, nou sipoze pran tout konprime ke doktè a ba nou an. E doktè a ap di nou men ki tip enfeksyon ke nou fè, ki sa ki fè nou te fè enfeksyon sa, e ki prekosyon pou nou pran pou nou pa retounen nan menm bagay la ankò. Pa gen yon doktè k ap bay pasyan l yon konprime, oubyen yon medikaman, pou medikaman sa pa fè efè pou pasyan an. Sof si pasyan an pa byen itilize medikaman an. Men a la minit ke ou byen pran medikaman ou toujou pran tretman ou, ou ap geri. E lè ou geri de yon enfeksyon, sa k te ba w enfeksyon an, ou sipoze pa pran l ankò. Ou sipoze pa fè l ankò. Si w fè l, w ap retounen gen enfeksyon ankò. Pa bliye mwen sot di nou anpil bagay kòman enfeksyon ye menm. E si w fè enfeksyon trikomonaz ke fanm nan ou trete tèt ou, mari w oubyen mennaj ou, ou pa trete l, ou toujou ap kouche ansanm avè l san kapòt, Wap retounen gen enfeksyon ankò. Enfeksyon gen remèd li. Enfeksyon depi w geri w wap geri nèt avè l depi w pa retounen nan menm bagay ki te ba ou l la ankò. Mwen pa vle tande pyès medam di m y al lopital yo sou tretman enfeksyon oh yo pa janm trete oubyen efeksyon an toujou menm jan an. Non se manti. Doktè a ba w medikaman ou sipoze pran tretman w a la lèt ou swiv tretman doktè a jan l ba ou l la. Epi lap diw ki tip de enfeksyon ke w te fè, men kisa ki te fè w fè l, ou kounye a ou pap retounen ladan l ankò. Depi w pa retounen ladan l ankò, ou pap gen enfeksyon. Medam pran swen bòbòt nou paske bòbòt nou son ti bebe li ye. Se sa w ba li li pran, depi w pa ba l yon bagay li pa pran l. Alò se ou menm ki pou pran prekosyon pou w jere bòbòt ou yon fason pou bòbòt lan pa malad. Bòbòt la son bagay ki sansib li ye. Nenpòt sa w mete ladan l, yon ti moman li irite l, yon ti moman li grate l, yon ti moman li fè l pi mal. Silvouplè, lè w gen enfeksyon, pa okipe ti Pyè, pa okipe ti Jan, pa okipe ti Michèl. Pa okipe bon zanmi w gen an kap di w cheri pran ti bonm, pran ti, pran fèy, fèy sesi fèy sela, men de preferans al wè yon doktè. Paske w pa konn ki tip de enfeksyon ke w fè. E m so di nou, chak enfeksyon genyen medikaman pa l. Si se pa yon doktè k pou trete w, kòman w pral fè trete tèt ou avèk fèy ti bonm, fèy sa y ap bay la. Sa yo bon. Ou pran l ou bwè te a. Ou mèt bwè te a chak jou. Si w vle tou chak lè w pral gen règ. Oubyen chak lè w fin gen règ. San pwoblèm. Se pa obligasyon non. Pa gen, e pa obligasyon pou bwè te ni lè w avan w gen règ ni apre w gen règ. Men gen moun ki fè l, men si w fè l li pa pwoblèm. Men ou sipoze lè w gen enfeksyon, pa chita lave bobot ou ansanm avèk dlo fèy, men se ale pran chemen lopital pou doktè fè egzamen pou ou e pou w ka geri de enfeksyon sa. E m sot di nou, gen de enfeksyon depi w pa trete, lap fè w pa ka fè timoun, lap fè timoun nan gen anpil konplikasyon, sida eksetera, eksetera e m sot di tout deja. Medam, pran anpil prekosyon, se sa k fè Miss Pierre Jules la menm pou pote ranfò pou nou pou nou kwape maladi sa, Silvouplè mete yo an pratik. E ou menm ki fanm ou konn ou ka gen enfeksyon an avan w al lopital, ou konn santi doulè, lè bòbòt ou ap fè w mal konsa, pou soulaje doulè a. Se pa yon tretman m ap ba ou pou w fè pou w pa al lopital men pou w ka soulaje doulè a, lè konsa lè bòbòt ou ap fè w mal, lè w gen yon pruri nan bòbòt la, ou gen yon demanjezon, pou w soulaje l men kisa pou w fè? Wap pran yon konprès ki glase ok, wap pran yon twal ki mouye ak dlo glase epi ou pranl ou metel nan foukou nan bobot ou lap soulaje doulè a an atandan ou poko al lopital ok ou li lap soulaje doulè a lap soulajel epi an oubyen tou ou pran yon sachè ki gen glas ou metel nan foukou lap soulaje doulè a si ou pa fè sa tou ou ka pran dlo ou mete dlo tyèd epi ou chita sou dlo tyèd la swa ou mete bikabonat de soud ladanl oubyen ou mete ou mete sèl depsòm Ou mete nan dlo a. E konsa tou ka pa mete anyen ladan l tou epi w chita, l ap soulaje doulè w gen nan bòbòt ou an annatandan ke ou poko al lopital. E ou ka pran tou medikaman anti-istamik, m pa bezwen bay non medikaman an pou se pou n ka al lopital ok. Lè konsa lè w pran medikaman sa, li soulaje doulè ke w genyen an, pruri a, demanjezon bòbòt ou ap fè, li soulaje l. Silvouplè, mwen konseye tout fanm k ap gade m la ok e tout fanm soufri de enfeksyon, Si w fè l yon fwa, de fwa, fò w bat pou w pa fè l twa fwa. Se sak fè mwen pote video sa pou m te ka ede anpil fanm pou konnen ke ki tip enfeksyon ke w fè, ki sa k ka fè w fè enfeksyon sa e pou w pran prekosyon si w te genyen l yon fwa w te genyen l de fwa twazyèm fwa pou w pa genyen l ankò e si w gen enfeksyon w ap swiv doktè ou gon jinekològ ki ba w tretman pou w swiv pran tretman alalèt silvouplè toujou pran medikaman w pa rate l pa manke pran l epi pa retounen nan sa w te al pran l lan ankò e pou w ka geri pou w ka geri nèt. Mwen renmen tout fan mwen yo. Mwen renmen tout moun kap gadem kounya la ki poko abone ou mèt fè sa ou pap regrèt e mwen renmen ou menm ki renmenm ki toujou ap felisitem ki toujou ap ankourajem kap dim merci kap banm love mwen renmen nou tout mwen renmen nou anpil ahh silvouplè toujou kontinye banm lanmou nou toujou banm love map pataje love mwen avè nou tou e pa neglije abone avèk chanèl la pa neglije pataje video yo ak yon zanmiw fanmiw pa neglije like video a. Sa moutre m ke ou renmen sa m di a. E pa neglije tou kòmante m pa gen pwoblèm. Nou poze m kesyon sou lasante. E si ou menm tou ou pa vle kite lòt moun wè ke ki kesyon w ap poze m ou vle poze m kesyon an prive, ou ka monte sou chanèl an Facebook mwen ki se Ribrik Sante 4 Lakourajeuz epi ou kite yon mesaj pou mwen m ap reponn ou. Ou ka monte tou sou Instagram mwen ki se 4 Lakourajeuz. Depi w monte, se Pierre Jules Catiana, 4 Lakourajeuz, ou monte. Ou abone avek paj la epiw kite yon mesaj pou mwen map reponn nou mka voye voice pou nou pou nou tande vwam menm mpa gen pwoblem ou ka monte sou chanel Facebook mwen ou abone a paj la epi ou ka kite mesaj pou mwen nan chanel Facebook lan mtou kite nimero WhatsApp mwen ok mpa gen pwoblem mka menm fè group ansanm avè nou sou paj WhatsApp mwen etc sa vle dir ke nou gen anpil mwayen poun ka kominike ansanm avek Miss Pierre Jules mwen renmen nou anpil janm toujou dil se pase mte pase mwen pat vin poum rete alò map retounen ankò pou yon lòt Pi bèl ribrik. Alò babay, a la pwochèn!